Alo bonswa kòman nou ye pa gras Bondye nou konnen nou anfòm nou trè byen m pap di nou trè byen paske pou eta peyi Dayiti ye kounye a m paka di nou nou trè byen ladann. Paske twòp pwoblèm nan peyi Dayiti. Twòp difikilte nan peyi Dayiti m pa ka di nou trè byen. M gen ti videyo sa m vin fè m ap voye l pou moun k ap viv Ayiti ki nan lari a k ap manifeste. kap rele alba jovenel e kap rele aba ensekirite aba grangou aba mizè aba chomaj nan peyi dayiti mwen vin mwen fè ti live sa pou nou Nou ka gadel, m swete nou patajel jiskaske l rive nan zòrèy Mwen menm m pa pale avèk otorite peyi dayiti paske peyi dayiti pa gen otorite, mwen plis anvi pale avèk ou menm ki se popilasyon popilasyon an. M dakò avèk revandikasyon nou yo avèk san pou san kote nap rele al ba Jovenel, nou al ba chomaj, al ba grangou, al ba sistèm sa. ki enplante pa moun ki rich ki milyonè yo, moun ki di yo rich yo ki di yo milyonè, moun k ap fè lajan nan peyi Dayiti depi 1804, se sèl fanmi sa yo k ap gen 70 pousan richès peyi Dayiti. Nou menm popilasyon an ki fè pati pèp la, nou rete nan grangou, nou rete nan mizè, nan tribilasyon. Anyen pa janm mache pou nou. Nou toujou rete nan dènye nivo a. Sèl espwa nou, konya ki nan popilas, ki nan pitit pèp la, ki se mas pèp la, mas peyizàn nan, moun k ap viv nan riral yo, moun k ap viv andeyò yo, moun k ap viv nan pwovens yo, sèl espwa yo, jwenn yon bout viza oubyen pase pa raje antre Brezil, antre Chili, Antre sendomeng, antre tout lòt kote yo. Epi sa w tande a yo menm yo kreye yon mwayen jis pou yo ka fè nou pòv pirèd, yo di w yo gen yon dola senkant y ap pran. Imajine w konbyen milye ayisyen ki deyò nan tout lemond, tout kote, k ap fè yon ti transfè pou fanmi yo. Chak transfè sa yo, yo gen yon dola senkant. Gen de pafwa yo pa janm ba w senkant lan e de dola yo pran. E 2 dola yo pran sou chak transfè. Sa vle di moun ki boujwa ap devni pi boujwa. Yo toujou kreye yon fason pou yo rann ou pi mal. M ap di w yon koze pandan w nan lari a. Pandan w nan lari a, w ap fè manifestasyon, w ap revandike, w ap di w pa bezwen prezidan sa a. M dakò avè w a san pou san ke w pa bezwen yon prezidan mantè, prezidan an lèd, prezidan an manti, Prezidan an vòlè prezidan an visye. Bon mwen menm pa konn ki grad prezidan sa bay genyen ankò. Michel Martelly miyò l te yon ti jan miyò l te bo gason men l te manti l te vòlè l te masisi paske eskize konnya yo fin piye peyi a imajine w si n ap pran istwa peyi Dayiti pa janm gen yon boujwa ki pran pouvwa yon milat pa janm gen yon ki prezidan peyi Dayiti. Men, yo se yon ki toujou kanpe anba yon sansi. Paske, y ap dechèpiye sa k genyen nan peyi a. Y ap dechèpiye pitit pèp la. Y ap dechèpiye sa ou menm mas peyizàn ou travay di. Ou soti kay blan, nan chak transfè yo gen pa yo, gen initransfè, yo gen tout bagay. Se yo menm, sa vle di ou tra, malgre ou kite peyi a ou al yon lòt kote, ou travay pou yo. Silvouplè, lè nou wè ti machann yo nan lari a, ki se manman nou, ki se papa nou, ki gen yon ti komès nan mache a, ou anpeche l al vann, se yon peche ou fè. Ou fè mari l, ou fè pitit li, ou fè fanmi l. Chak fwa l fè on jou l chita lakay l, fanmi an fè jou a yo pa manje. Lè w anpeche moun k ap fè lesiv pou moun yo soti al lakay on moun, jounen an ou fè l san manje. Jovenel Moise, polisye kap bal sekirite yo, yo manje chak jou, pitit yo manje chak jou. Se sa w pa ka konprann nan. Men moun ki nan grangou, ki nan mizè, sak di ri a ap monte, pou yo ka soti, se pèp la, se manman w, se papa w. Ou sot nan lari a, w sot rele aba Jovenel. Vini w vini, si manmi pa kite yon plat manje pou ou, ou pap jwenn li. Men ba moun yo yon ti chans, menm si nap revandike. Timoun nan, jodi a anpil nan nou ki devni depite, ki devni senatè de la repiblik, si nou pa t al lekòl, malgre anpil nan nou, menm kochon yo pa ta dwe ba nou gade non, men nou nan palman an, kanmenm, bay lòt yo yon chans, nan dizan k ap vini. Nan dizan k ap vini yo, se sa ki lekòl yo, se yo k pral senatè, se yo menm ki pral depite, y ap rann pi mal sou anpeche lekòl paske sèl espwa nou ki nan mas la, ki pa gen moun nan pouvwa a, se lekòl. Ebyen m swete nou pran konsyans, kite timoun yo al lekòl, pandansetan nou ka pran wikèn yo, nou pran vandredi jiska lendi jiska dimanch pou nou mande Jovenel kite peyi a, men 5 jou a kite timoun yo al lekòl. M swete nou konprann. An nou pa bloke tout bagay nèt paske lè w bloke tout bagay, moun k ap soufri a se pa se pa moun w ap mande al ba l la. Paske m tande yon refren nan manifestasyon an depi Jovenel ale ap gen lekòl. Si Jovenel deside fè 5 an, èske w ap fè 5 an ap fè manifestasyon, 2 zan sa timoun yo pa janm met pye lekòl? Imajine w, ou di konsyans ou menm opozisyon an, 50 pousan pou m pa di 70 pousan nan nou menm ki nan opozisyon an, nou nan gouvènman, nou senatè, nou depite, nou minis, Nou jwe yon wòl kanmenm nan gouvèneman an. Jodi a m tande nou nan lari a, n ap mande refòm jistis. Lè nou te anndan nou pa t ka fè l. Kounye a manda nou fini. Pa egzanp m ap gade Youri Latòti nan Gonayiv. Ki sa w itil Gonayiv? Twa manda. Dènye manda sa la, ou menm, fwè w, kouzon w, tout fanmi w reprann pouvwa. Malgre se anpil magoy nou te genyen moun ka fè pou nou. ki pwan pouvwa jodi a w nan lari a wap mande refòm refòm wi m dakò avè w m aksepte dèske se ou menm ki te pale de fon petro karibe a ki disparèt mateli vòlè m dakò avèk sa men w te dwe kanpe la kanpe deyò si gen moun yap mete kòd anba kou fò yo mete kòd anba kou tou youri latòti. Ni, ni, kòman w rele, pitit Desalin, nou te nan pouvwa tou. Ou majistra, ou senatè. Jodi a la, w ap jwe yon jwèt anba anba. W ap touche nan men Moyiz, epi w pran pòz ou nan opozisyon tou. Se menm jan. Pran konsyans. Ok, babay, m fini.